Ami telespektatè, telespektatris bonsoir, on fwa ankò sèt semèn nou retwouvew nan emisyon ideyal ou an ki se emisyon dekouvri lakay. Nou menm nou pasyone pou nou chèche pou nou jwenn tout moun ki konnen, jan n toujou di l, pou vin pale w de yon seri de bagay nan emisyon de Dekouvri Lakay ki kapab ede w. Yon seri de tèm ki kapab ede sosyete an rezoud yon seri de pwoblèm. Yon seri de sijè ki kapab. pote solisyon anndan sosyete an menm lè sa pap fèt jodi a avèk demen. E jodi ankò nou genyen lonè pou nou rantre nan emisyon Dekouvri Lakay, kòm ou toujou konnen ekip lan son ekip de 3, men pafwa lòt mesye dam yo yo menm yo nan lòt aktivite paske fòk nou travay tout kote pou emisyon an kapab rantre. Jodi an, se mwen menm, frè ou, zanmi ou, ki genyen lonè pou rantre nan emisyon Dekouvri Lakay avèk ou, pou kapab vin prezante w emisyon sa a, kote nou genyen yon potorik gason ki avèk nou jodi a nan emisyon an, ki pral pale nou anpil bagay ki kapab ede sosyete a, anpil bagay ki ka, ki ap fè sosyete an mal, nou, petèt nou pa konnen ide yo, petèt nou pa konnen byenfòme yo, Petèt nou pa konnen byenfonde yo, men jodi an, nou gen yon potorik gason avèk nou ki nan emisyon Dekouvri Lakay kote ki pral pale nou de anpil bagay. Chè telespektatè, telespektatris, rete branche, n ap tounen apre yon ti kras tan.
Dekouvri Lakay! Dekouvri Lakay! Telespektatè, telespektatris, nou envite w swiv sou STV Dekouvri Lakay! Dekouvri Lakay! se yon emisyon sosyokiltirèl k ap pale w de Ti Gwav, k ap pale w de tou sa l genyen kòm resous, resous natirèl, istorik.
Ami telespektatè, telespektatris, jan nou te di w li an, nou retounen ankò, kote pou nou kapab vin brase lide nan emisyon sa a jodi an, kòm ou konnen l deja ki se emisyon Dekouvri Lakay, emisyon pa w la, emisyon w renmen anpil. E nou te di l nan prezantasyon nou, nou gen yon gwo potorik gason avèk nou, ki nan emisyon a. Aswè a ki ap vin pale nou de Yon pakèt bagay petèt ki ap fè raj nan sosyete an, men epoutan gen moun ki kapab pote enpe de solisyon, gen moun ki konnen on seri de bagay nan domèn sa a. Mwen menm mwen pap prezante w non moun nan, men li menm li la avèk nou, m ap kite li menm pou l kapab prezante nou non l epi li kapab di w ki moun li ye epi la tou li kapab di w nan ki domèn n ap vin pale aswè a. Mon ami. Bonswa mwen kontan pou antre nan emisyon dekouvri lakay. Bonswa Eliner, bonswa teknisyen an e bonswa tout telespektatè telespektatris yon tèl emisyon dekouvri lakay dòk jodia se pou yon plezi pou nou la an chè e an nòs nan atravè yon tèl emisyon bon mwen menm anpil moun nan kominote a konnenm non pam se Romeli Jules nou se moun Tigwav nou fè syans jiridik nou ap milite atravè òganizasyon de defans de dwa imen ki gen pou non vizyon ayisyen de dwa de lòm. Donk CJIS se yon òganizasyon ki travay nan kad defans dwa moun. Donk e nan sans sa a ke nou estime ke yon fwa ankò se yon gran plezi pou nou patisipe nan tèl emisyon paske se toujou pou nou yon plezi a chak fwa ke nou twouve nou nan emisyon sou kèlkonk sou kesyon dwa moun donk e pou nou pataje e pataje reponn yon seri de kesyon ki rapò avèk dwa moun sitou sa ki rete atravè kominote a kote moun yo toujou ap kesyone Kot òganizasyon dwa moun yo ye, kisa kap di. Men li toujou bon lè w patisipe nan emisyon an pou w mye esplike moun yo kisa k rele dwa moun nan, ki wòl li atravè kominote a e kòman kolaborasyon kapab ye atravè diferan aktè nan sosyete sivil la, an patikilye otorite leta yo.
Ami telespektatè, telespektatris, men manman koze a. Emisyon an totalman l kòmanse bèl avèk Mèt Jules Romulus ki ap travay nan domèn dwa moun E se pi gwo pwoblèm anpil sosyete ap konfwonte jodi an nan kesyon de dwa de lòm. An fen de kont, se yon gwo kontantman pou mwen e pou tout moun ki ap gade televizyon an jodi an, petèt ki konn tande Mèt Romulus k ap pale souvan sou radyo Petit-Goâve, Pòtoprens, poukwa pa entènasyonal, paske lè n pale de yon seri de emisyon yo, yo redifere sou radyo entènasyonal yo. Jodi an nou gen Lakay nou nan emisyon Dekouvri Lakay k ap vin pale nou sou dwa de lòm, se yon gwo kontantman l ye pou nou. Anfendkont, n ap retounen pou yon ti kout poz ankò, epi pou n retounen, pou n rantre nan sijè an ki se. Jules Romulus ki ap vin pale nou jodi an de dwa de lòm etanke yon moun ki ap travay pou ede moun yo konnen dwa yo avèk devwa yo sitou lè dwa yo leze. Telespektatè, telespektatris, pran yon ti poz ankò, n ap retounen pou nou kapab rantre dirèkteman nan sijè jodi an si se kesyon de dwa de lòm. Telespektatè, n ap retounen nan yon ti kras tan.
Dekouvri lakay! Dekouvri lakay! Telespektatè, telespektatris, nou envite w swiv sou STV Dekouvri lakay! Dekouvri lakay! se yon emisyon sosyokiltirèl k ap pale w de Tigwav, k ap pale w de tout sa l genyen kòm resous, resous natirèl, istorik.
Ami telespektatè nou retounen ankò pou nou kapab rantre dirèkteman nan koze oubyen nan sijè nou genyen pou aswè a ki se dwa de lòm men pli presizeman avèk mèt Jules Romulus ki ap travay nan domèn sa nan yon òganizasyon ki rele VHDH ki vle di Vision Haïtienne des Droits de l'Homme. Nou pral pale avèk mèt Jules Romulus pou nou kapab konnen plis detay de òganizasyon sa a li menm li ap travay. Mèt Jules Romulus, w ap travay nan òganizasyon Haïtienne de Droits de l'Homme ki se VHDH, ki pozisyon oubyen ki fonksyon ou jwe anndan òganizasyon sa a? Bon, antan ke militan dòganizasyon de defandè dwa imen, antan ke youn nan manm fondatè Vision Haïtienne de Droits Humains, nou se direktè egzekitif. Òganizasyon sa ki rele Vision Haïtienne de Droits de l'Homme ki baze l o nivo kominote Peti Gwavyèn nan men ki entèvni sou diferan aktyalite, diferant aktyalite o nivo nasyonal menm entènasyonal.
Ok mezanmi ou jwe yon gwo yon gwo plas nan koze an la. Kòman ou di m ke se e ou se direktè ekzekitif e ki ap travay malgre nou tande vwa w souvan sou radyo. Men eske òganizasyon sa a li li kominal oubyen rejyonal oubyen entènasyonal? Paske kounye a la nou konnen e nou kapab di gon kesyon de rejyon gwavyèn ki plis ap vin pa, rejyon dè palm, eskize, ki plis ap vin pale. Eske se kominal sèlman e VHDH ye oubyen VHDH li nasyonal, entènasyonal oubyen li nan tout rejyon palm nan. Bon, jeneralman fòm ka di w, òganizasyon an baze l o nivo Peti Gwav. Nou gen de aksyon nou poze o nivo kominal, nou gen de aksyon n poze o nivo rejyonal, e n gen de aksyon tou n poze o nivo nasyonal. Pa egzanp o nivo kominal, donk nou kopere, kòman n te ka di l, nou pwononse nou, nou ankete tou, e s on seri daksyon k ap fèt ki kapab, kòman n te ka di l, frajilize kesyon dwa moun nan. Ok. O nivo rejyonal tou, pa egzanp nou.

Donk otomatikman ou gen yon règad sipèvizyon, yon règad siveyans sou kesyon de sante a. Donk ou kapab gade èske respè dwa moun nan, èske respè dwa a la sante a li garanti oubyen l pa garanti. Lè nou pale de kesyon de frajilize a, se pa egzanp si w estime ke gen yon deriv k ap fèt ki kapab konpwomèt dwa sitwayen yo, donk finalman ou fè de medyasyon oprè otorite dirèkteman responsab la. Li kapab kondui tou a denonsyasyon, li kapab kondui tou avèk de rapò, e li kapab tou kondui tou avèk yon pataj denfòmasyon avèk lòt òganizasyon de menm nati yo. Pa egzanp, lè n pale de òganizasyon de menm nati, paske lè n ap pale de reyonnman kominal la, n pale l konsa, lè n pale de reyonnman rejyonal la, men konsa tou nou gen de aksyon tou n poze alechèl nasyonal. Alechèl nasyonal, pa egzanp, nou patisipe, ta egzanp, nan chwa manm CSPJ yo. Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè paske ou konnen gen yon reprezantan sektè dwazimen an atravè CSPJ. Nou patisipe tou nan chwa manm Konsèy Elektoral Pwovizwa la tou paske ou konnen gen reprezantan sektè dwazimen an. Lèfini tou n siyen 2 petisyon tou a karaktè nasyonal. Pa egzanp, sou le gouvèneman, sou le, sou pouvwa Mateli a, nou te patisipe nan yon petisyon ki te di non a kesyon de gouvènans pa dekrè. Nou patisipe tou dan des aktivite alechèl entènasyonal, pa egzanp, nan ka movè trètman Ayisyen an Repiblik Dominikèn, gen yon petisyon ki te alechèl entènasyonal kote tout Ayisyen atra alechèl planetè a te pote sinyati yo, nou te konte fò nan kontribisyon nou tou. Men tou, nou patisipe tou atravè yon seri de petisyon an tou alechèl mondyal, pa egzanp, menm atravè rezo sosyo yo, gen yon seri de ak de vyolasyon de defann, de ak seri de ak de vyolasyon de dwazimen ki poze nan yon seri de lòt peyi, gen yon seri de petisyon an liyn ke nou siyen tou. e nou se manb yon rezo entènasyonal ki baze Ozetazini k travay sou kesyon pwoliferasyon dè zam de peti kalib, donk ki rele IANSA. E se nan sans sa, an avril, an jwen dènye, nou te gen yon manb nou ki se Smith Desséjours ki te patisipe nan yon konferans entènasyonal ki t ap fèt nan Nouyòk nan syèj sosyal Nasyonzini an ki te dire anviwon 11 jou, donk nou te patisipe e se nou sèl òganizasyon ayisyèn ki te pran pa atravè konferans sa a. Sa vle di nou kapab di VHDH li li li nasyonal e li entènasyonal tou. Bon, nou poze de aksyon nasyonal, entènasyonal paske depi de 1948 a dat, fason ke Nasyonzini te wè kesyon dwa moun nan aprè 1940 de 1948 sa vle di ki kesyon dwa moun kèlkeswa kote moun twouve l a lechèl planetè e Se moun yo ye. Donk sa vle di se nan sans sa yo pale de inivèsalite de dwa de lòm. Pase moun alechèl planete kèlke pa kote l te ouvri l, ni l te wouj li te nwa, ni l te konn li l pa konn li, ni l te ayisyen, ni l te afriken oubyen l te ameriken e kòt, donk se konsa ke l ye. E nou menm an plis toujou, e alechèl entènasyonal toujou, nou patisipe nan aktivite pa ekzanp an 2016, mwen menm sèvitè ou, mwen te patisipe nan yon dezyèm faz Ayiti lè l t ap prezante rapò l sou sitiyasyon dwa moun Pa devan Komite dè Dwa de Lòm dè Nasyon Zini a Jenèv, mwen menm, mwen te patisipe e an chè e an os. E wòl nou, aktè nan sosyete sivil la, se fè lòbi oprè dè anbasadè de l'ONU pou eksprime preyokipasyon nou pa rapò a Leta Ayisyen, a rapò avèk rapò Leta Ayisyen soumèt pa devan Nasyon Zini. Sa vle di non sèlman nou fè dè eksperyans o nivo kominal, nou fè dè eksperyans o nivo nasyonal, nou fè dè eksperyans tou o nivo rejyonal. Pa egzanp, w'ap yon lòt eksperyans ankò n'ap esplike l', se an 13, 14 avril, te gen uityèm somè dèz Amerik ki t'ap fèt o Pewou. Lima, Perou, sou tèm konferans sa a se te La gouvernance démocratique face à la corruption. Donk, kote Prezidan Jovenel Moïse te la an chè e an os. Donk, nou se youn nan òganizasyon ki te seleksyone malgre nou pa t prezan pou te patisipe nan aktivite a. E lèfini tou, te gen yon rapò sou sitiyasyon de kòripsyon ann Ayiti. Nou se youn nan òganizasyon ki te pote kontribisyon pa nou nan redaksyon rapò sa a. Sa vle di nan tout bagay, nan tout bagay ki ka ki kapab pemèt peyi an mache pi byen e VHDH li menm li pote kontribisyon pa l. Nan tout travay sa yo VHDH ap fè men nan ki ane VH kòm ou di m ke se ti gwav menm òganizasyon an li pran nesans men nan ki ane VHDH te te fonde e nan ki kondisyon tou li te fòme? Ok. Jeneralman se òganizasyon ki te pran nesans nan lane 2003 men li pa t egziste sou non VHDH li te egziste sou non Sant Daksyon Demokratik. Li te egziste sou la Centre d'Action Démocratique an lane 2003. Se fas avèk sa k ta pase atravè kominote a, pa bliye kou nan dènye ane ex prezidan Jean Bertrand Aristide, nou te vin rive nan yon dezòd jeneralize. Kote pa t gen, kòman ti ka di l, tout enstitisyon prive ou piblik, pèsòn moral ou fizik, dwa tout te vyole. Donk nan sans sa a, nou te wè. te dwe manke yon estrikti atravè kominote a ki plizoumwen afiche yon konpòteman nöt ki te pwononse l pou yon seri de sitiyasyon. E nan sans sa a, plizyè etidyan, syans jiridik e lòt disiplin te reyini ansanm, nou te wè nesesite pou nou te mete òganizasyon konsa kanpe. Se nan sans sa a, Sant Daksyon Demokratik te kanpe. Men an lane 2012, atravè sitou asanble jeneral, nou te wè nesesite tou, E asanble jeneral la te wè fò n ta chanje non an. Bon, ou konnen lò atravè yon strikti òganize, se vwa majorite a k anpòte. Donk nou te wè nesesite n te vin chita sou yon non ki se Vision Haïtienne des Droits de l'Homme. Donk se depi lè a jiska dat ke l ap fonksyone sou non Vision Haïtienne des Droits de l'Homme. Men nou pa konnen si l ap chanje ankò? Bon, jeneralman ou konnen volonte a pa rete a yon moun, li rete avèk tout yon majorite. Donk sa ka rive majorite a menm mande pou chanje l. Donk lè sa a pa gen lechwa. Anviwon konbyen manb fondatè VHDH genyen? Jeneralman ou konnen, bon, Jeneralman, Ministè de Zafè Sosyal enpoze omwen fòk gen 10 manm fondatè. Se enpoze m menm di w enpoze paske l mande omwen fòk gen 10 manm fondatè. 10 manm. Men m toujou tande nan tout nan tout òganizasyon yo leplisouvan, fòk toujou gen yon chif enpè, poukisa e 10? Non, Ministè de Zafè Sosyal enpoze 10, men sa vle di l pa arete, sa vle di ke l kapab 11, li kapab 13, li kapab 15. Men l enpoze omwen fòk gen 10 moun ki konsiyen sou. Sa vle di pou pi piti fòk se 10 moun. Fòk se 10 moun. Fòk se 10 moun. Men pa fòseman pou di se 10 li ye, li kapab 13, li kapab 15, li kapab 16, li kapab 17. O mwen jan w di li a fò l enpè, pase lè desizyon ap pran, kanmenm pou w pa twouve w nan yon sitiyasyon ekstrèmman difisil. Egzakteman. Men pou kounya konbyen manb nou genyen la, manb fondatè? Bon, manb fondatè nou gen anviwon 13 manb fondatè, men nou gen lòt òganizasyon aderan, pase jeneralman fò m ka di w, òganizasyon defansè dwazimen l gen yon strikti ki kapab diferan de lòt òganizasyon ak aktè sosyal yo. Strikti ke l genyen an. Pa gen moun tankou w nan òganizasyon se de moun ki dou li se manb òganizasyon men l pa gen yon sètèn responsablite paske òganizasyon defandè dwa zimen se yon bagay ki frajil paske otomatikman wap defann dwa moun chak moun ladann gen yon fason pou ye chak moun ki fè pati estrikti la paske se ou pral pral modèl pou kominote a sa w pral di a se konpòteman w kap fè moun kwè ladan l. Ok.
Dabò, dabò, se li mande gen yon fason pou ye. Sa vle di gen otomatik moun nan manm òganizasyon defansè dwa moun oblije gen kontwòl li. Se pa yon kesyon de moun nan di l se manm òganizasyon, donk ou pa gen kontwòl li, se sèlman l di l se manm òganizasyon. Swa l ladan l oubyen l pa ladan l. Ok. Donk sa vle di ke gen yon fason pou ye. Yon fason pou ye. Gen yon konpòteman pou genyen.
Gen yon konpòteman pou genyen. Paske otomatikman gen de bagay ke w fè, w dwe yon modèl pou chak kote w pase. Egzakteman. Ou dwe gen tras defansè dwa imen an, yon aktivis dwa imen nan ou, nan kèlkeswa aksyon w ap poze atravè kominote a, nan kèlkeswa kote w te twouve w la. Ami telespektatè, telespektatris, deba a li kòmanse byen anime avèk mèt Jules Romulus kòm li te prezante w deja ki ap travay nan domèn dwa zimen. E li gen anpil tan l ap travay ladan l de 2002 pou rive 2019, sa fè anpil tan l ap travay pou dwa moun kapab respekte. Anfendkont, n ap pran yon ti tan Chè telespektatè, epi aprè n ap retounen pou nou kapab kontinye avèk deba a ki se yon bèl deba jodi an kote tout moun pral konnen dwa yo, kisa pou yo fè lè yo nan lajistis ou non pa, lè yo nan katye lakay yo, lè yo nan legliz de preferans, lè yo tout kote. Kisa yo pral konnen y ap fè pou yo kapab konnen dwa yo avèk devwa yo, paske se youn nan pi gwo pwoblèm ki genyen nan sosyete an, lepli souvan moun nan gen dwa l ap chèche dwa l men li menm li pa konnen devwa l. E aprè midi an, nou pral batay pou ou menm k ap tande emisyon sa a pou w ka konnen dwa w avèk devwa w. N ap pran yon ti poz, n ap retounen tousuit.
Kul, Letan Dirisi, Fò Libète, La Kaskad e plaj nou yo, Kokoye Beach, Bananye. Dekouvri Lakay ap fè pwomosyon pou pwodiksyon lakay pou pwofesyonèl nou yo. Dekouvri Lakay pral chache ou menm lajenès nan tout sektè daktivite pou ede w devlope talan ou. Ou konn danse, chante, deklame, ke w kretyen ou non, Dekouvri Lakay ap tann ou.